Onè respè la sosyete, jodi a se dimanch 18 septanm 2022, nou sou sizyèm sòti emisyon Fouye Zo nan Kalalou. Fouye Zo nan Kalalou s on emisyon nou mete sou pye pou n chèche konnen yon seri de detay nan sa ki fè aktyalite nan peyi nou e sitou nan kominote kote n ap viv la. Jodi a, nou konnen sa ki fè aktyalite nan peyi a se kriz sosyopolitik, ekonomik peyi a ki deja fè anpil dega kote genyen moun ki deja mouri, gen dega materyèl ki fèt e jiskaprezan ponkò genyen twòp gran limyè ki fèt sou kesyon an ki kote nou ye, ki kote nou prale. Jodi a pou n chèche konnen plis. Pou n jwenn plis limyè sou kesyon sa yo, nou fè apèl ak Mèt Otlit Lindor ki se yon avoka militan, ansyen majistra adjwen nan komin Tigwav epi ki se yon militan politik tou, pou n eseye konprann e chèche plis detay sou kesyon ki fè aktyalite nan komin nan. Bonjou Majistra Otlit. Bonjou Mesye Almidor, epi n ap salye Fenòl Lame ki ansanm avè nou. N ap salye tout moun k ap suiv emisyon Fouye Zo nan Kalalou, tan pa bò isit kou lòt bò dlo. E n ap pwofite moman sa a tou pou nou salye tout militan politik, tout konbatan k ap lite pou kapab vin gen yon byennèt Pou ke pèp ayisyen an kapab reve viv tankou moun. Se pou tèt sa nan dan komin Tigwav nap salye tout moun ki nan komin nan, tout chofè taksi, ti machann, e tout nèg geto ki anndan komin nan. Nap salye pi patikilyèman e komite de mobilizasyon anndan Tigwav ki gen kòm kòdonatris li madam Mireille Durantil e ki pa avèk nou. la ki petèt ap okipe dot aktivite. An gwo nou salye tout moun an jeneral e deja m panse ke nou pral pase yon bon moman ansanm.
Bò kote pa nou tou nap salye e se kot e kot nou wi ki bò kote pa nou se Daphne Persilo ki ba nou bon ti kout men yo pou pèmèt nou rive nan emisyon sa nan fason pa li nan fason pa li nap salye tou madan madan Lame. E n ap salye Mesye Hilaire Gilbert, si m pa manti, ki ap koute nou depi Etazini Damerik. Nou gen tou Guy Molich Desir, se yon seri de zanmi ki toujou ap swiv nou e pote konsèy pou nou. N ap salye tou Inivèsite Notre Dame de Petit Goâve, INDPG, ki sitiye nan ri. Lama avèk ang ri lama e ri senpòl kote ke moun jèn ki fini finisan yo ki vle vin medsen, enfimyè se yon andwa ideyal kote nou kab al enskri nou. Ecole normale de la région des palmes, ENORP, ki sitiye nan collège le nouveau monde ki gen kòm pè moun ki responsab se Pasteur. N ap gen pou n vini avèk manm fondatè la e nan iv e se e kolèj Le Nouveau Monde ki sitiye nan avni Lafon. E la nou kab al fè e nou kab al enskri nou si n vle vini yon bon e jadinye epi yon nòmalyen nan ekòl fondamantal. Nou genyen tou kolèj Iv Èr Lamatinn ki e ap dirije pa e Mèt Arens Mas, se yon andwa ideyal pou n pèmèt timoun yo jwenn bon jan fòmasyon. Les Arbrisseaux Kindergarten, se la ke nou kab al voye timoun yo pou yo kapab byen debite pou pi devan yo pa genyen twòp difikilte. Institut de Formation Appliquée, IFA, se yon andwa ideyal tou pou moun ki vle vini jadinye, jadinyè epi. Nòmalyen nan lekòl fondamantal. Kounye la a, san ke nou pa pèdi twòp tan, nou pral antre nan manman koze a. Avan ke nou ale pi lwen, Majistra Rotlitt, èske ou kab fè yon ide de Tigwav lontan avèk Tigwav jodi a, kòman sa ye kounye la? Ki lekti ou fè de sitiyasyon n ap viv ni sou plan sosyal, sou plan politik epi ekonomik? Bon, ankò yon fwa n ap resalye tout moun. E pèmèt mwen di e avanse kon sa, e Mesye Almidor. Si nou pran de debi ane 90, san ke n pa menm ale pi lwen, nou sonnen komin nan, kòman komin Tigwav te ye. Nou te gen yon komin ki te trè trè trè pwòp. Nou te gen yon komin ki te genyen kote ke tout moun te bwè dlo ki t ap koule nan wobinè lakay yo. E bridsoukou, nan ane 2000, kòmanse vin gen yon kriz politik ki ap brase bil komin nan. Donk komin nan, komin nan vini, vin gen anpil divizyon ladan ni, vin gen anpil ti gwoup politik, kan divizyon ki pèmèt ke vil la kòmanse ap degrade de jou an jou. Si nou gade nan ane 2000 yo, nan ane 2000 yo Tigwav te gen kouran 24 sou 24, E Tigwav se yon vil ki te trè pwòp. Tigwav te genyen aktivite, te gen woulman, te genyen aktivite k ap fèt ladan l pou pèmèt ke jenès lan rantre yon ti kòb. E ane 2000 vin pase, kriz politik, e anpil e mouvman de pwotestasyon pèmèt ke li vin debouche sou 29 fevriye 2004. Donk apre ane sa yo, ou vin genyen yon gouvènman pwovizwa ki pran. E aprè gouvènman pwovizwa ou vin genyen e mesye Preval ki te vin eli. Donk ou wè komin lan l ap degrade de jou an jou. Donk rive ane 2010, se la e Tigwav kòmanse tout bon vre nan degrade. E ou gade. Ou pale aprè tranbleman de tè. Aprè tranbleman de tè.
Donk ou vin genyen kounya la tout enfrastrikti komin lan ki te Depati a kraze nèt, te prèske pa egziste. Donk sa vle di ke katèl meri ki te vini yo, yo te gen anpil travay ki pou yo fè. E pa bliye ke meri yo pa janm gen yon akonpanyeman e vrèman ekitab, yon akonpanyeman k ap pèmèt yo, k ap kapab fè devlopman anndan komin nan. E pa bliye tou, selon lwa yo tou, e. Lò ou fè yon pwojè, depi pwojè a depase yon milyon goud, komin nan, meri yo pa ka egzekite l. Donk li vin yon pwojè nasyonal, se vre ke se pouvwa santral ki pou petèt fè kèk bagay. Ò, pouvwa santral toujou neglije meri yo. Ò, lè w pran yon meri ki ap jwenn yon sibvansyon nan men pouvwa santral de 400 mil goud, ki petèt kounye a kapab avwazine yon milyon goud, donk li pa reprezante anyen, pa bliye ke se pou fè antretyen. Donk, komin yo vin ap fè fas avèk sa yo rele yon pwoblèm ekonomik, donk ki fè ke menm lè ou vin majistra depi ke ou pa eli sou menm banyè avèk prezidan an ou vin nan difikilte pou ou kapab fè travay lakay ou. Menm lè ke ou se nome ou nome nan tranzisyon, si ou pa gen pouvwa menm lè ou nome nan tranzisyon an, minis enteryè lan pa bliye ke li pa moun pa w. Donk se prezidan an petèt ki ka nome w, ò prezidan an gen dwa pa menm konnen ka tèl li nome a, sa vle di ke li pa fè ka de li. Donk sa vin fè ke meri yo, komin nan l ap degrade de jou an jou, ou vin gen ensalibrite, ou vin genyen e blakawout, ou vin genyen pa gen aktivite noktin k ap fèt, ou genyen waf lan ki pa fonksyone jan l ta dwe fonksyone, donk sa vin fè ke komin nan vin yon komin mòt. E w ap gade sou le plan e asenisman, lè w ap pran sou depatman asenisman, w ap wè DINEPA, Travo Piblik, Lameri vrèman vre pa gen yon amoni antre yo menm, pa gen yon sinèji ki degaje antre yo menm pou yo kapab dote komin nan de yon lòt imaj. Donk sa vin fè ke e lontan vin gen yon gran diferans, yon gran eka ki egziste ant Tigwav lontan e Tigwav ki la jounen jodi an. Mèsi Maïssa, nou pap twò etènize nou. Kounye la, n ap gade globalman sur le plan nasyonal. Nou konnen ki peyi a ap fè fas kare ak yon kriz sosyopolitik ki vrèman difisil e nou ka di ki prèske ensipòtab. Kòman ou menm nan analiz paw ou wè dimansyon kriz sa? Bon pa bliye ke kriz la li dabò politik. Or depi kriz la pa bliye ke an Ayiti se politik la ki mennen tout bagay. Or se ke se pa ta dwe fèt. Donk kriz la li dabò politik. Or si li politik sa vle di ke sa ap vin gen yon konsekans negativ sou tout lòt anbranchman yo. Sa vle di ke sou le plan sosyal, sou le plan ekonomik. Or lè kriz la politik ou vin genyen sa yo rele anarchi. Ou vin genyen movèz gouvènans, ou vin gen koripsyon, e ou vin genyen sa yo rele ensekirite. Ò depi ou vin gen koripsyon, ensekirite, ou pral jwenn yon kriminalite e anndan peyi a. Se sa k fè, donk depi 86, e aprè depa lè Divalye, ò pèp lan, popilasyon an te fè yon erè, ò yo te kite Yo tap manifeste mobilize revandike yon lòt eta de dwa, yo vin fè erè se menm moun Divalye sa yo ankò ki te pran pouvwa a, yo te petèt pran 2 grenn moun mete pa bò kote yo epi yo enfliyanse 2 grenn moun sa yo pran pa yo, pa egzanp m ka pran Jera Goug ki te nan konsèy de gouvèneman, donk kiyès ki te nan konsèy de gouvèneman se lè gran jenero, ò gran jenero sa yo se te menm tonton makout yo, donk ki fè ke pèp ayisyen an te fè yon erè an 90 ankò. Fò n byen presize pou popilasyon pou n di yo pran Jera Gou bò kote yo, sa vle di pou mete linèt nan je yo pou yo pa wè. Sa vle di ke yo vin pran linèt Jera Gou kòm yon kamoufle, y ap kamoufle popilasyon an, sa vle di ke konprann ke yo gen moun pa yo. Ò lè sa yo te brè Jera Gou. Donk sa vle di ke se te toujou menm antite a, se te toujou menm dominasyon makout la ki te la. Donk vin pran an 90, lè vin genyen eleksyon. avèk pè Aristide yo nomel e ou wè aprè 7 mwa yo bal koudeta kiyès ki bal koudeta se menm Divalyeris yo ki bal koudeta ankò donk ale la ale pandan 3 zan deyò a ou wè menm Divalyeris sa yo gentan gen tout aparèy administrasyon an nan men yo sa vle di ke yo repran tout pouvwa yo sa vle di ke se yo ki toujou o timon dèzafè menm lè yon lòt moun ta vin prezidan men baz lan se makout ki ladann. Or depi ke ou menm ou pa gen baz, sa di ke kelkeswa etaj ou vin mete a lap tonbe. Donk se sa ki vin rive avek pouvwa popilè yo. Donk depi apre 90 pa janm gon pouvwa popilè ki monte. E pa bliye ke pa janm gon pouvwa, pa janm gon politisyen ki te pran pouvwa a lesepsyon de Maniga. Se sa fè w wè Maniga yo te gentan tiye Maniga depi apre 4 mwa. Donk paske Maniga se te yon polisyen. Andy yo te tiye rèv li. Rèv li an. Tandis ke rèv Maniga te gen pou peyi an. Si n ap pale de tiye kounya la n di tiye yo k ap panse menm jan ak Jovenel. Non, se pa sa m vle di. Tandis ke rèv Maniga te genyen an depi 4 mwa yo efase l. Paske pa bliye ke anndan rejim Markotis lan gen de nèg ki trèzavize ki wè lwen nan politik lan. Donk yo gentan wè si yo kite Maniga fè menm 1 an Sa vle di ke done yo ka chanje. Ò, sa Manigat ap pwone an, Manigat ap pwove yon lòt fòm politik, yon lòt fason de fè politik nan peyi an. Ki fè ke, e donk, apre Manigat fin tonbe, lè w vin pran Aristide, yo jete Aristide, epi, kounye a ki sa fè yo toujou mete de gouvènman de doublure. Donk se toujou tonton makout k ap dirije. Donk yon fò aprè, an 2010, avèk larive de Michel Martelly o pouvwa, makout la li etabli l nèt, li pran pouvwa l nèt anndan peyi a. Donk jiska prezan, jounen jodi a la kote nou ye la, donk se tonton makout, se oligak ekonomik yo avèk oligak politik yo ki reprezante tonton makout, se yo menm k ap dirije aktyèlman anndan peyi a. E se sa k fè w wè polisye yo genyen konpòteman makout. Bon aprè polis yo gen twòp moun makout yo pa gen pwoblèm pou yo tire sou moun bay moun bal nan tèt donk sa vle di ke makout la se konsa l aji fè represyon fè w pè ou konprann pou w pa revandike dwa w donk se menm bagay la n ap viv jounen jodi a la donk seri de mobilizasyon k ap fèt jounen jodi an la kote pèp lan jenès la gon revèy k ap fèt lakay jenès lan donk jenès la kounye a la li di ke menm lè li nan lari an la toutotan ke li menm li pa jwenn yon gouvènman popilè ki pou retabli yon eta de dwa kote tout moun kapab viv lib tankou moun tout moun kapab gon byennèt kapab gen lekòl pou tout moun, sante pou tout moun, sa vle di ke si m al nan lopital, menm lè m se yon pitit malere fò m jwenn swen, m pa bezwen fòk se yon grannèg mwen ye pou m al jwenn yon swen yon lòt kote. Sa vle di ke swen k genyen nan nan gwo lopital yo dwe genyen nan lopital leta. Edi, fòm dedikasyon k ap bay nan lòt gwo lekòl yo fòk genyen nan lise yo, nan lekòl nasyonal yo. Donk se pou sa n ap goumen jounen jodi a la. Se pa yon batay k ap fèt kont Ariel an pèsòn, men se yon batay. Tande, n ap gen pou n rive la wi, n ap gen pou n rive la paske sa li trè enpòtan pou nou nan. nan ti chita pale sa. E lè n ap pale de dimansyon kriz politik la, sa vle di se pwoblèm nan vrèman se pa yon grenn moun kòm si m ta di w yo ta vle fè konprann èske se Ariel sèlman ki pwoblèm nan, èske pa tout yon sistèm pou yo ta mete an kesyon. Vwala, se sistèm nan menm pou yo kesyone. Se sa k fè w wè m fè rale sa pou m soti de lè Divalye, pase pa gouvènman de tranzisyon yo, gouvènman militè yo. Donk se sa fè m di w se sistèm nan. Pa bliye ke tout militè yo, tout sistèm militè an, se te sistèm nan yo t ap jere. Ò sistèm nan se ki sa l ye? Se yon seri de oligak ki sot lòt kote, ki vin la, ki etabli yo, yo di bon, yo jwenn yon yon yon yon yon yon savann, yon tèren vid, epi yo etabli yo la. Donk sa vle di ke ou vin, kòm si m ta di w, ou vin gen yon lòt fòm desklavaj anndan peyi a, ki se yon esklavaj modèn. Nèg la fè w al travay nan faktori lakay li, konbyen kòb l ap ba ou? 400 goud, 500 pyas. Tandike, Sa li menm apre sa se li menm li menm nan ankò kap vann ou manje pou manje ou wè sa map di w la e menm li menm nan kap vann ou manje pou manje e menm li menm nan kap vann ou dlo e menm li menm nan kap vann ou edikasyon sa di ke ti kòb ou fè a ou vin paka peye pitit lekòl la kounye a ou voye pitit moun ou nan yon lekòl bòlèt pou pa kapab gen bon jan edikasyon pou pa byen fòme pou reponn donk se sa se sistèm nan pou nou mete an kesyon ò sistèm nan pou nou mete l an kesyon fòk se lajistis ki pou fò anndan peyi a ò depi ou gon jistis ki fò Lè pou w gen yon jistis ki fò, sa di ke ou gen yon bon jan eta de dwa ki nan peyi a, lè sa w ap kapab fè fas a sistèm nan. Men si se tankou fòm de goumen n ap fè a la, kont yon moun oubyen kont yon grenn moun, nou p ap janm reyalize. W ap wè la, w annik etire moun sa a epi sistèm nan ankò l mete yon pwòp grenn moun pa l ankò. Sa di ke w ap toujou nan yon etènèl de mobilizasyon, de mobilizasyon, de revandikasyon. Pandan ke nou la, ki pwa, ki pwa kominote entènasyonal la nan kriz peyi a. Bon, pou n ta pran nan moman sa a, ou di mwen se di tan pase jiska dat. Non, pa bliye ke depi apre lamò Jean Jacques Dessalines, entènasyonal la met pye l la. Donk se depi 1806 jiska 2022, se entènasyonal la ki nome moun, alesepsyon de Jean Bertrand Aristide an 90, lè yo te vle. foure Mak Bazen nan gòj pèp la, pèp la te vomi l, li te di se Aristide li te vote. Men depi de 1806 jiska jounen jodi an la, se entènasyonal lan ki ba w moun, se entènasyonal la k ap di w men kiyès ki pou komisè gouvènman, men kiyès ki pou minis, men kiyès ki pou direktè jeneral, èske w konprann? Donk tout E sistèm nan se blan an, se entènasyonal la ki sipò l, se entènasyonal la ki ap pote mitan sistèm nan. Eske Maniga te pase nan menm sistèm sa tou e eske se blan an ki te mete l? E
m ap di w, sou gouvènman Maniga a te genyen anpil iregilarite nan eleksyon an. Men, si se blan ki te mete Maniga, yo pa t ap ranvèse l depi apre 4 mwa. Sa fò nou fò nou fè remak sa. Donk sa vle di ke Maniga pa pa tyoul sistèm nan. Maniga pa pa bliye ke Maniga gon fòmasyon de goch. Donk otomatikman ou gon fòmasyon de goch ou anafa sistèm nan. Pa bliye ke map di nou yon bagay. Depiw lè w nan filo yo kòmanse ap swiv ou wi. Sa di ke sistèm nan li tèlman gen yon sèvis de ransèyneman ki pwisan anndan peyi an. Depi w ap monte nan diskisyon w ap fè avèk kamarad ou, sistèm nan gentan konnen w wi. Sa di ke l pap ba w pase non. Donk sa di ke depi 1806 lan, a lesepsyon de Maniga avèk Aristid, se blan an ki mete moun pa l la. E ka Jovenel, pase nan fason yo asasine l la, èske Se sistèm nan ankò ki te mete Jovenel, pa bliye ke se sistèm nan ki met Jovenel. Se sistèm nan ki te met Jovenel. Lè Jovenel mouri se paske Jovenel te gen yon pwoblèm entèn avèk akolit li. Ou konprann? Te gen yon pwoblèm entèn, vin gen yon eklatman entèn ant Jovenel e Sè Pè, avèk moun ki te mete l yo, ki te pwòch li. Donk petèt gen de bagay li te gen dwa pa t dakò, gen de bagay li te pa t vle fè, men kanmenm se, lè w pran dan la globalite, se sistèm nan ki te mete l. Ok Maisha Otlit pa bliye nou gen Otlit Mèt Otlit Lindor ki se avoka militan nan bawo Tigwav, ansyen Maire Adjoint nan komin Tigwav epi militan politik. Kounye la nou pral manyen bagay ki daktyalite a. Nou konnen gen tout yon seri de pwotestasyon ki fèt pandan dènye jou sa yo kote nou jwenn 2 ka 2 mò nou jwenn tou resan nan dènye manifestasyon ki fèt la yo, gen piyaj ki fèt, gen mèzon ki ensandye, etsetera era e ni nan ni sektè piblik la ni sektè prive a e menm moun òganis entènasyono yo, yo viktim de sitiyasyon an. Nou menm ki evalyasyon ou fè de ansanm depi lè pwotestasyon yo kòmanse e pou n rive jounen jodi a. E pa bliye ke se te te tout yon seri de konsiltasyon ke jenès lan t ap fè antre yo menm. Pa patikilyèman, si m pran egzanp Tigwav, gon seri de jèn ki te mache nan tout katye popilè yo, kay moun ki sanble avè yo pou pale yo pou di ke fason n ap viv lan se pa fason moun viv. Fason nap viv la menm menm yon animal domestik lakay yon peyi etranje lakay yon seri de oligak an Ayiti pa viv konsa. Donk te gon priz de konsyans ki pran lakay popilasyon an epi ki te vin debouche sou sa w wè kap pase anndan ti gwèv la la e atravè peyi an. E jiska prezan m santi m kwè jenès lan lap byen goumen. Jiska prezan nap byen goumen, nou nan de bòn direksyon. Men map di jenès la fèt atansyon. E pa okipe okenn animal politik, rat politik kap vin pwopoze yo dè solisyon. Pa bliye ke menm moun sa yo kap pwopoze dè solisyon an, apre 2010, se menm moun sa yo ki te piye lajan Petro Caribe. Apre 2010, yo te bò kot moun ki tap piye lajan Petro Caribe. Donk sa vle di ke ou pa ka te kreye mal la epi pou konprann kounye a wap vin avèk solisyon. Donk sa fè nap mande jenès la, jenès peyi a, jenès Tigwav la. E. Pa kite okenn moun ap jwe nan tèt nou pou fè nou vin aji avèk emosyon, fè nou avi ajèk santiman. Donk fò nou ekate nou de bagay sa yo paske pou nou pa al atake moun ki sanble nou. Ou wè, pou pa atake moun ki sanble nou, pa atake ki jèn ki sanble nou. Paske anndan Tigwav la, si m pran egzanp anndan Tigwav, Jèn nan pèsi an sanble a jèn jibile, jèn jibile a sanble avèk jèn sinistre, jèn sinistre a sanble avèk jèn ribenwa, jèn ribenwa a sanble avèk jèn poladig, e sa di ke tout nou tout sanble. Donk pa gen, pa gen plan. Mwen ale nan Vyalè, Mwen ale Vyalè, dezyèm plèn, nan tout kote sa yo, atravè tout seksyon yo, donk nou sanble, nou pa kab goumen antre nou menm. Donk pa dwe genyen plas pou. Men m wè ou fè referans sèlman a jèn yo, men yo gen manman tou, yo gen papa ki pou chèche lavi pou pote pou yo annatandan ke yo poko kab bay tèt yo. Men nou wè trè souvan ti machann yo nan mache a, yo viktim anpil de zak de represyon. Wè, se sa k fè m pale w de pa aji avèk moun ki sanble yo. Machann yo sanble nou, ti machann yo sanble nou. Donk ti machann yo pa oligak. Ni oligak ekonomik, ni oligak politik. Ok? Ti machann yo se moun kap brase o jou le jou menm jan avè nou. Menm jan avèm mwen menm ki ki avoka. Donk se o jou le jou mwen mwen brase tou. Donk ti machann lan se menm bagay la lap fè tou. Donk ki sa fè nap mande jèn yo lè yo pran lari an, pa kite emosyon ak santiman mennen yo. Paske moun sa yo yo sanble avè nou. Donk pa atake ni jèn, ni byen, ni kay prive moun, paske moun sa yo se nan menm kondisyon de vi yo ye avè nou, y ap sibi menm represyon avè nou, y ap sibi menm eksplwatasyon an avè nou. Donk n ap mande lè moun yo nan lari an, fòk yo aji avèk entèlijans, entèlijans politik pou yo pa al aji, al mete sa k te pase 86 lan. Pa egzanp 86 gen yon bann ti malere ki te minisyen pou Xab, se yo menm yo te dechouke, se yo menm yo te fè sila. Ou konprann?
Yo te ble a jis pou pwoteksyon tèt yo. Pa pran ale yo, men pou lòt nèg pa pran madanm yo. Ou konprann? Sa se yon gwo pwoblèm. Donk, majorite moun ki te minisyen, yo te pran l pou te pwoteksyon tèt yo, pwoteksyon fanmi yo. Men yo pa t pran l pou, kòmsi ta di pou al fè mal. Tandike, apre depa Janklod, ou wè se moun sa yo ki te viktim. Donk se sa k fè n ap mande, n ap mande popilasyon an, lè l ap manifeste, lè l ap bagay, fòk li arive se avèk entèlijans pou l pa atake byen moun, pa atake byen moun, byen prive moun. Paske jèn ki nan lari yo, jèn ki nan katye popilè yo, yo pa dè zoligak ekonomik, yo pa dè zoligak politik pou nou evite, pou nou evite fè moun sa yo peye, pase kòm bouwo. Paske yo menm se dè viktim ke yo ye menm jan avè nou, donk yo pa ka pase pou bouwo jounen jodi a. Èske an reyalite vyolans la li menm nan ansanm de kontestasyon k ap fèt yo, èske l ta dwe la oubyen l ta dwe disparèt nèt? E pa bliye ke pa gen lapè san vyolans. Ok pa gen moun k ap fè, tout moun wè k ap di sa se divèsyon y ap fè, se de moun k ap fè de, kòman pou m ta di sa, de moun k ap fè sanblan kòmsi yo pa konprann. Pa gen lapè. Ou vle di m la, Qui veut la paix prépare la guerre.
Donk sa vle di ki se konsa l ye. Pa egzanp si n pran le ka dè jilè jòn an Frans. Donk lè y ap mande yon bagay yo pa jwenn li, w wè ki dega jilè jòn. Ò pèp ayisyen pa fè anyen devan sa jilè jòn ap fè an Frans. Pèp ayisyen pa fè anyen devan sa srilankè yo fè. Ou konprann sa m di w lan? Pèp ayisyen yo pa fè anyen devan sa ougandè yo te fè. E pèp ayisyen pa fè anyen tou devan sa ameriken te fè lè bay Floyd, George Floyd. Ou konprann? Donk sa vle di ke tout, depi w ap presire yon moun. W ap presire moun an, presire moun an, l ap revòlte, e lè ap revòlte a, l ap revòlte vyolamman. Donk jounen jodi a la, ou gen yon oligak politik ki kenbe w depi plis pase 200 zan, nan kras, nan mizè, nan grangou, nan chomaj, e ou vin gen yon oligak ekonomik ki sèlman al achte, al achte tout bagay, epi se yo menm ankò ki gen franchiz, kòman ou konprann yon moun al achte gwo bato diri, pil bagay li vini, epi yo ba l franchiz? poul vin vann epil vin vann li ankò vin vann li avèk yon pri chè ankò donk se sèl an ayiti wap wè sa pa gen okenn kontwòl ou konprann donk jounen jodi a la te ni anyen la dwann pa fè travay li pa gen anyen ki serye donk sa se pou montre w ke vyolans wap pale a la moun ki sibi vyolans la se pèp ayisyen an ki sibi vyolans.
Ok ann di e nou toujou avèk mèt e Ottit Lindor pa bliye enstitisyon sa yo nou gen inivèsite Notre Dame an de Petit Goâve INDPG ki al prè poul resevwa tout e potansyèl

ki se yon chwa ideyal pou moun al resevwa bòn fòmasyon ki vle pitit ou vin yon òm demen avèk anpil disiplin se Collège Yves-Heure Lamartine. Nou genyen Les Arbrisseaux Kindergarten, se la ki se yon baz reyèl pou fòme timoun yo nan kesyon klas debitant yo. Nou gen Institut de Formation Appliquée, IFA, la ankò ou kapab ale. nan andwa sa a pou pran fòmasyon nan kesyon lekòl nòmal fondamantal epi jadinye epi jadinyè danfan. Raissa Outlit, An palan de kesyon kontestasyon k ap fèt yo, nou wè, jan ou t ap pale talè a, pou n vin gen yon peyi ki nòmal, yon peyi k ap mache nan bon sans, il faudrait ke nou gen yon jistis ki fòt.
E apati de jistis ki fòt la, sa ta ka pèmèt tout moun mache sou 13 pou yo pa pile 14. Men tou nou wè gen moun ki atake enfrastrikti jidisyè yo. Eske sa se yon bòn koz? atake enfrastrikti jidisyè yo, èske se enfrastrikti yo ki bay jistis la oubyen moun ki nan enfrastrikti yo ki genyen pou bay jistis la? Sa yo se de zak ke nou menm antan ke òm de dwa nou kondane. Men pa bliye ke nan tout mouvman de pwotestasyon toujou gen enfiltrasyon. Donk sa yo pouvwa ankò gen dwa. voye dè moun vin enfiltre de seri de manifestasyon sa yo epi pou yo komèt dè zak epi pou yo lage l sou do popilasyon an, sa vle di ke pou yo kapab afebli mouvman an. Donk tout sa yo se dè traktasyon politik ke pouvwa kapab fè. Donk se sa k fè n ap mande popilasyon an, donk nou te kapab wè tout moun Tigwav te konn wè l, lè nou te fèk derape avèk zazòt ba yo te se pasifikman nou te konn fè yo. Donk donk sa vle di ke atravè enfiltrasyon yo enfiltre e e e manifestasyon yo sa kapab vin genyen dè enpè, dè ka izole ki komèt Wè sa vle di ok nou menm nou kondane. Nou pale de kesyon enfrastrikti jidisyè yo, men konsa tou nou wè bank yo, yo pran gwo zòbòy tou. Sa vle di ke otomatikman bagay sa te fèt yon jou, moun kap dirije la yo si yo te gen yon odè de sentete, si yo te gen moun ki te ki te respekte tèt yo, se moun ki te gen moralite etik, yo tap tou demisyone. Ou wè sa mezw la? Or, tout otan prezans yo la, ap toujou gen jan de de aksyon sa yo paske moun ki la yo pa enspire moun yo konfyans. E pa bliye tou, les oligarques économiques yo tèlman presire popilasyon an, yo tèlman eksplwate popilasyon sa a, donk sa vle di ke yo vin met moun yo an kòlè, ki sa vle ke lè moun yo nan lari a yo kapab defoule. Ou konn wè lè yon moun al nan kanaval lap defoule l? Ebyen se menm bagay la, lè moun nan manifestasyon, lè lap defoule kòlè l pou kòlè l. Pa bliye ke lè moun nan pran gaz, pa egzanp nan moun nan ap fè sila pasifikman. Ou wè kò spesyalis yo yo vini, ou wè yo bay gaz, yo tire moun. Donk sa ensite moun nan, mete moun nan a la kolè ki fè ke li kapab aji mal. Pa bliye ke lè pèp ap aji, ou pa gen moun ki ka di pèp pa aji. Le pèp è souvren, lè lè la, lè l nan kolè a l ap aji. Menm, bon menm fòs de lòd sa ou wè k ap bay gaz la, jou pèp la ta di ke li an kolè vre menm yo menm yo p ap ka bay gaz, yo p ap ka fè anyen. Ou pa benyen dou pou petèt pou moun kap manifeste ou pral kanpe devanl pou ta dil a pa fè sesi pa fè sela bay lè pèp la an kòlè menm ou menm ki nan lari ansanm avèl li ka devan ou pa bezwen dou pou dè moun kap presirel kap eksplwatel depi 200 zan. Nou jan anpil moun ta anpil yon seri de moun kap fè analiz ki di ke jan mouvman a fèt nan lari a la yo krent pou nou pa vin genyen yon Latòti 2 sou yon lòt fòm avèk yon lòt imaj paske pa genyen twòp preparasyon ki fèt pou apre Ariel. Eske w davi? Bon m ap di w yon bagay klè. Ou wè koz zafè Ariel la toujou? Se paske Core Group ki se yon asosyasyon malfektè ki pran nesans an Ayiti pa konplisite yon seri de dirijan ayisyen, yon seri de dirijan politik, dirijan nan leta e yon seri de oligak ekonomik. Donk Core Group, sa w fè w wè Ariel pou kale paske yo wè yo pa ka vin met nenpòt moun la. Jounen jodi a la jenès la pran, jenès la e son lòt fòm de konba ke n ap mennen jounen jodi a la. Fòm de konba n ap mennen jounen jodi a la son fòm de konba ki di ke nou p ap pran nenpòt moun. Blan Core Group pa ka vin mete nenpòt moun la. Nou pap pran lòt Gérard Latortue la e nou pap vin pran lòt Ariel la tou. Se sa k fè n ap mande popilasyon an. M panse ke gen anpil moun ki nan lari a la ki trè edike, ki trè fòme. M panse gen anpil moun nan la a, menm moun ou wè k soti nan katye popilè ki pi rekile an, li politikman l fòme. Se erè sa nèg yo ap peye fè pou yo menm yo panse tout moun ki nan lari a se pou yo, nou la pou egare, pou moun sòt. Se sa k fè analfabèt la l pa bèt. Ou konprann? Analfabèt la pa bèt, sa vle di ke nou, nou lan lari a la, sa vle di ke pèp la li ase gen matirite l jounen jodi a la pou l pa vin pran yon, yon, yon moun yo fabrike, yon wobo vin met la epi pou yon lig ap egzekite lòd kò gwoup, lòd anbasad, lòd oligak ekonomik yo. Donk se sa k fè w ap wè Ariel la toujou paske yo pa ka vin met nenpòt moun la, o pèp la pa asepte nenpòt moun la, se sa k fè ke nou di nan, nan popilasyon moun ki lan lari yo k ap manifeste a, mete tèt nou an plas, nou pa pral pran okenn nèg Pa ka ken nèg a kostim ki pa chita nan otèl k ap vin planifye pou di nou men men moun k ap vin dirije nou, men konsèy de gouvèneman, men konsèy de sesi la. Pa ka ken nèg ki pral chita nan otèl la jounen jodi an la avèk gwo levit jan sa te fèt apre depa 29 fevriye 2004 kote nèg yo t al chita le nan otèl le palas, nèg yo chita ansanm epi pou ak gwo levit yo epi yo di w men moun y ap mete a pou yo. Donk sa a pa p fèt jounen jodi an la. E sa fè n ap mande pèp la, popilasyon an se li pou kale je l, yo popilasyon an nan politik. Lontan, nou grandi an politik, nou konnen gen anpil pèsonaj ki onèt, ki kredib anndan peyi an, pou n fè apèl avè yo, pou nou fòme yon ko, yon pouvwa de konsansis, pou n mete yon gouvènman jan yo reve la. M pa konnen si yo a rele l sali piblik oubyen konsèy de saj, men nou konnen nou p ap pran, se pa, se pa ni oligak politik, ni oligak ekonomik avèk kò gwoup ki pou vin di nou men ki moun k ap fè pati de konsèy swa de saj oubyen yon gouvènman de sali piblik.
Reponn nou kesyon sa a rapidman, Èske gen gwo esperans avèk moun vizaj politik sa yo nou te deja gen an? Èske nou kab atann grann choz de yo? Non. Èske pa gen nesesite pou ta gen deba ki ta pou fèt nan inivèsite yo epi nan sosyete sivil la pou ta gen emèjans dotre lidè? Se sa fò w ap gade la a. Si w ap gade nan fòm de batay k ap mennen an la a, ou wè yon absans total de politisyen tradisyonèl anndan l. Pa egzanp, ou menm si w wè gen de politisyen k ap pale la men yo konnen yo pa ka vin la pou yo enpoze nenpòt bagay. Zafè w ap wè gen de jèn ki emèje, gen de jèn ki emèje, de jèn inivèsitè k ap fè konba sa jounen jodi a la. Se pa moun ki yo yo di ki analfabèt yo ki ladan l. Ò, yo menm yo te toujou neglije moun analfabèt yo. Sa fè nou menm antanke jenè jèn, jèn entelektyèl, jèn kad k ap goumen anndan nan nan nan nan k ap fè revandikasyon pou yon lòt eta de dwa, pou yon lòt e e e fòm de vi anndan peyi an nou di ke Moun ki analfabèt la, li ase fòme, li ase gen konpreyansyon tou pou l konprann kiyès ki ka dirije l ak kiyès ki pa ka dirije l. Se sa fè n ap di yo, gwo bann moun la yo ekspire. Gwo bann lidè la yo ekspire. Moun sa yo, yo fin fè kòb yo deja, al manje kòb yo oubyen tann pansyon, oubyen tann pansyon oubyen avc touye yo, ou konprann, mete kò yo sou kote, kite lajenès k ap monte la, k ap grandi la monte pou yo kapab dote peyi yo de yon gouvèneman ki kapab reponn a deziderata sitou mas defavorize nan katye popilè. Pou n fini, si jodi dimanch la la epi Ariel swa li ta di li desann pri gaz la, paske se youn nan bagay epi ansanm de moun ki nan sektè Komès sa yo ta di pri manje yon jan desann eske sa ta vle di mouvman nou an kanpe pou sa? Nou pa bezwen okenn solisyon kosmetik, nou pa bezwen okenn solisyon pasaje. Nou menm nou la, kit gaz te desann kit te desann nou pa bezwen konnen. Sistèm ki la se li nap konbat pou n gon lòt sistèm ki respekte dwa moun, pou gon lòt sistèm ki pa lè w fin nan inivèsite a ki pa pral mande w 3 zan eksperyans de travay, 5 an eksperyans de travay. Kòm ou konprann yon jèn sot nan inivèsite l fòme, l agwonòm ou byen l enjenyè l medsen, kounye a lè l depoze CV l kote ou mande l eksperyans de travay. Donk nou pa bezwen moun jan sa. Kit gaz, ou wè jodi a la, nou pa annafè nan bagay gaz. Nou annafè avèk yon sistèm, men tyoul sistèm nan ki la, se moun tyoul sistèm yo, plas pa yo pa la, se yo k pou evakye, pou jenès la mete moun ki pou reponn avèk deziderata l, ki pou reponn avèk revandikasyon l, ki pou pèmèt yo viv tankou moun lè yo rive aletranje pou yo pa imilye yo. Finalman, ki pwochèn Ki pwochen etap? Mobilizasyon ap kontinye dè demen, mobilizasyon ap kontinye pi rèd, paske nou pa nan yon kesyon de bay gaz ankò avèk Ariel, avèk e sè konplis. Non, nou pa nan bay gaz ankò, nou nan yon kosyon de Ariel e sè konplis vide lèlye, fè plas nèt pou ke pèp lan, popilasyon an mete yon gouvèneman swa de sali piblik oubyen yon gouvèneman de saj jan yo vle di l lan, non yo vle ba li an, men k ap respekte ki pou defann otorite souverènte peyi Dayiti, ki pou fè, pa egzanp, nan diplomasi an, lè nou rive lòt bò, lè nou rive lòt bò pou ke nou kapab gade je blan, je nan je, kèlkeswa moun nan pou n gade l je nan je. Se yon dirijan sa yo nou bezwen. Nou pa bezwen dirijan pwason fri, ki pa wè, ki pa soud, ki pa tande depi, depi blan an pase l yon lòd, amèn. Non. Nou bezwen de dirijan ki ka gade moun nan nan je, Dè dirijan ki gen dignite, dè zòm tankou Maniga, dè zòm tankou Aristide ki ka gade moun nan je, se dirijan sa nou bezwen. Nou pa bezwen ankenn moun k ap vin fè basès tyoul restavèk ti afranchi blan. Zafè nou mande popilasyon an kenbe flanbo mobilizasyon an pi rèd, entansifye mobilizasyon an paske nou pa pral pran nan kenn kou nou te pran 86, nou p ap pran nan kenn kou nou te pran aprè depa Divalye, nou p ap pran kenn kou nou te pran aprè lanmò Jovenel la la. Donk kote se sè ayiti se sèl peyi on nèg non l site nan lanmò on prezidan epi pou l ap dirije on peyi kote w konn wè sa fèt donk sa vle di ke Ariel se moun ki rive ap reponn kesyon lajistis e sè konplis men jounen jodi a la se li li menm k ap fè tchoul oligak yo k ap fè restavèk oligak yo k ap aji pou oligak yo sa vle di ke o detriman de pèp ayisyen an donk pèp ayisyen an se ou menm ki pou sove tèt ou pa gen lòt moun k ap sove tèt ou se pèp ayisyen an k pou sove tèt li ke pèp ayisyen an pran responsablite l pou l dote peyi a de on gouvèneman ki kapab reponn a dezideratal yn fwa pou tout afè kriz politik, kriz ekonomik pou bay sa sispann nan peyi a. Nan kèk segond yon mesaj pou ansanm de moun ki pral pile beton an epi lapolis tou paske lapolis son gwo aktè vye nan tout sa kap fèt la. Wi, jounen jodi a la mesaj nap voye pou lapolis depi kèlke tan nou fè konsta sa sitou pou les agents espesyalize les hommes de Ludmo, les agents de Ludmo, les agents de Cimo, les agents de l'IGPN et de Boy M'en yo gon konpòteman y'ap afiche menm jan avèk lè VSN, lè tonton makout yo Divalye. Avan yo parèt se bay moun bal, bay moun bal nan tèt. E pandan se tan ke pwoblèm Matisan, pwoblèm Kolè Bokè yo rete entak. Yo gen konfrè yo, yo gen konfrè yo ki mouri laboul douz, yo pa janm fè yon entèvansyon. Yo gen konfrè yo k'ap mouri Matisan, yo pa janm fè yon entèvansyon. Yo gen konfrè yo ki mouri e nan dòt andwa anndan peyi a kote gen dezòd, antre nan zòn legliz ap pran moun, yo pa janm fè entèvansyon. Kou se popilasyon an demède ke l k ap manifeste, yo ba l gaz, yo ba l bagay. Sa pwouve ke nou wè Simo, Edmo e SGPN y ap aji tankou de mèsenè. Se kòmsi m ta di w tankou mèsenè ameriken ap voye ale ann Ikrèn. Donk y ap aji tankou de mèsenè o pwofi de oligak ekonomik yo, o pwofi de oligak politik yo. M ap di yo pran retounen e. Retounen nan yo menm. Retounen nan yo menm, rejwenn pèp la. Paske sa popilasyon ap revandike a se pou yo l ap bon. Sa popilasyon ap revandike a se pou pitit yo ak madanm yo l ap bon demen. E men jounen jodi a la, 3 ajan Idmo sa yo ki mouri e laboul lan, madanm yo, se madanm yo ak pitit yo ki pèdi. Se pa Ariel ki pèdi, se pa lè oligak ekonomik, ni moun ki gen pil franchiz anndan peyi a ki pèdi. Se yo pèdi avèk pwòp tèt yo. Nou mande yo. E sitou yo di mesye polisye sa yo, yo t ap aji. Aji o le kont de Toto. Nan Toto Bòlèt, tout moun konnen l. Donk, sa vle di ke, jounen jodi a la, ou yo mete w nan lapolis, yo pa mete w pou w vin sèvi, pou w vin sèvi òmdafè politik, pou w vin sèvi de zòn. Ou la pou w sèvi lapopilasyon ayisyèn, yo di w pwoteje e sèvi. Se sa k fè, n ap mande popilasyon an, pou yo idantifye tout bakòp, tout bakòp ki nan manifestasyon yo, pran nimewo yo, epi pote plent pou tout nimewo sa yo, pou lè peyi a vin gen eta de dwa, pou tout vagabon sa yo jije kòrèkteman, jan lalwa di sa. Mèsi anpil Mèt an Otis Lindor ki te envite nou jodi a. Mèt Otis Lindor se avoka militan nan Bawo de Petit-Goâve epi ansyen Mè adjwen nan komin Tigwav ki se yon militan politik tou. Nou di w Non, n ap di w mèsi epi n ap voye yon gwo kout chapo tou. N ap voye yon gwo kout chapo pou popilasyon an. N ap di yo demen foule beton an an gran nonb, an gran nonb epi Pa manifeste pasifikman fè pase dwa nou. E pandan se tan nap pwofite moman sa pou n voye yon gwo kout chapo pou komisè Jules kap fè yon gwo travay andan Tigwav ki konprann sitiyasyon an e mwen ki metrize ki metrize sitiyasyon an trè byen andan Tigwav nap di l bravo kenbe la konsa paske Se pitit pèp la li ye, fò l konnen se anndan pèp la l te soti. Pandan w ap mande yo pou yo evite vyolans. Wi, vin evite vyolans.
Mèsi bokou. Nou te di se gras avèk Inivèsite Notre Dame de Petit Goâve, INDPG, ki sitiye angle ri Sen Pòl e ri Lama, ki ouvè pou postilan ki vle vini medsen epi enfimyè. Ecole Normale de la Région des Palmes, ENORP, ki ap fòme jèn e tout kalite moun nan kesyon Jadinye, Jadinyè epi Ekòl Nòmal Fondamantal, Collège Yves R. Lamartine, ki ap dirije pa Mèt Arens Mas, ki bay bon jan fòmasyon soti nan klas debitant yo jis nan ENS 4. Epi Les Arbrisseaux Kindergarten, si w bezwen timoun nan gen bon jan baz, se la pou w mete l. Epi Enstitisyon de Fòmasyon Aplike, IFA, ki fòme. Jèn yo nan kesyon jadinye jadinyè epi ekòl fondamantal se nòmalyen nan lekòl fondamantal nou di tout zanmi oditè avèk oditris an telespektatè epi tout zanmi entènèt yo yon gran mèsi lefètke yo te chita pou yo te swiv

Nap tou pwofite poun di zanmi entènot nou yo emisyon pat kab fèt live jodia paske nou konnen gen yon gwo pwoblèm entènèt konpayi nou plis koun itilize a depi anviwon 4 jou la l pa an eta 4 a 5 jou l pa an eta sante l pa bon menm se monte desann sa fè ke emisyon jodia nou te jwenn ni an difere nou konnen sa pap twò deranje w a la pwochèn pou setyèm sòti emisyon fouye zone rral.